Ok les amours Se konsa m pral fè fake blood mwen an. M swete wap renmen video a. Pa bliye like li, pataje l avèk yon fanmi, yon zanmi ok. Nou pral fè fake blood. Lè nou fè fake blood nou an, nou kapab mete l nan bouch nou fè sa nou vle avè l. Ou pa bezwen pè, ou pa bezwen. Wap fè l avèk bagay ou gen anndan lakay ou. Sèl sa petèt ou ka pa gen se fout kòlò la, si w son moun ki konn fè gato, ou fè dekorasyon, m gen enpresyon wap gen sa lakay ou kanmenm nan bifèt ou, ki nan kwizin ou. M swete wap enjoy videyo a, sonje banm yon like, pataje avèk yon fanmi, yon zanmi, se te Zanmou Dorty. Sa se papye m siye pwòpte fek blòd mwen, ou wè jan l byen tache? Sa se san, ok? M swete w ap enjoy li. Si w ap fè fim ou byen kèlkonk, ou pa bezwen nan achte. Fè afè w. Ou gen siwo myèl, ou gen siwo. Depi w gen siwo w ka fè l. Bon ou pa gen siwo myèl la, mete sik bouyi avèk dlo, mete plis sik. Epi kite l bouyi jiskaske l redwi l fè siwo. Epi mete fout kolo ladan l, fè siwo w, ok? Si w vle san ka ye pou l pi près. Mete corn starch ladan ni ou byen si w jwenn jelatine. Jelatine nan ap bon nèt. Sa ap fè tankou lè san w kowagile. Ok l ap fè l trè fonse. Lè w mete ti ble a ladan li bay koulè a pi fonse ok. Lè sa se pa moun k anemi se moun k ap byen manje k ap pran bon fèy k ap bwè bon sòs pwa.

Ok la mwen fè yon screen recording la m ale sou Amazon pou m montre nou pri ke yo vann fake blood yo lè w òdè l sou Amazon donk jodi a nou pral sispann òdè sou Amazon nou pral fè pa nou sa nou fè a nou konnen se nou ki fè l nou kapab mete l nan bouch nou nou pa pè si l ta desann anndan vant nou e tout sa k ladann yo se bagay ou itilize ou sèvi ou konn manje deja nou pral pase nan kwizin nan pou nou kòmanse. Pou preparasyon nou an, m bezwen yon bòl, m ap bezwen sèlman 2 engredyan, ou kapab sèvi a siwo kawo, ou kapab sèvi avèk siwo ou konn bwè pen, manje pancake ou a, mwen menm m ap fè pa m nan avèk siwo myèl, epi food color, sèlman sa, siwo myèl, food color. Sa k fè m ap oblije di 3, se paske m ap sèvi avèk food color ble, avèk food color wouj. Ok selman 2 engredyan selman ant koulè yo ki diferan trè fasil pou reyalize ou pa bezwen depanse siw son moun ou konn fè dekorasyon gato bon m rete kwè ou genyen food color la lakay ou ok poum kòmanse map mete yon gout Foud kolò wouj, yon gout foud kolò ble nan bòl mwen an. Apresa m ape ton ti dlo ladan l pou m fon ti delye li. Fin byen brase li, kounya m pral mete foud kolò wouj ladan l, ekivalan yon 5 gout. Ok, La se konsa li ye, kounya la map mete ladan ni 1 ka tas siwo myèl la ok, m pral brasel poum byen melanjel pou yo kontre ansanm ok, map fè yon san ki yon san an sante ok, li pap twò dlo, siw vle ou ka fè sanw nan pi dlo, wap ajoute plis dlo ladan.

Map teste san m nan sou yon papye tisi ok se san m nan ou wè li yon san ki byen tache ok kounya m pral metel sou yon kotèks pou kapab wè. Lè m mete l sou kontèks la, san sa sanble on san yon fanm ki fin fè pitit, kounye a la a l ap dekrase san. San byen près, ok, anpil san nan kontèks la.

Pou m kontinye avèk san m nan, se yon san ki vrèman gen, yon san yon moun ki gen vitamin. Mentenan m pral mete san m nan, m pral prepare l pou m fè san m nan kankou yon san ki kowagile ok. M mete yon ti corn starch ladan l, m byen brase l. Apre sa m ap mete yon ti poud, yon ti poud chokola ladan l toujou pou m byen brase li epi m pral fini rès preparasyon an.

Dènye sa map mete nan sam nan, map mete yon ti pat ladann, map brase l avèl ok, mete l sou yon ti papye pou nou ka wè, pase m pa fè tout, m pa gen pat pou m, m pap gaspiye pat mwen tèlman, m mete yon ti pat ladann, map brase l pou m melanje l, epi kounye w pral wè kòman l file, li pral vin pi di, ou pral wè san an se tankou lè li kowagile.

Pa bliye ou sou chanèl Everything with Dorothea ok, se sou chanèl sa nou fè tout bagay, se sak fèl pote non sa, nou fè tout bagay, kwizin, patisri, dekorasyon, nou bay konsèy sante, nou fè peruk, nou pataje avèk ou kèk bagay ok, si se bagay sitou lè wap depanse ladann son bagay ou kapab fè, depi nou wè sa nap patajel ansanm avèk ou. Map diw sonje like abòne envite yon fanmi yon zanmi vin sou chanèl la toujou pataje videyo nou yo ok la a mwen mete san sou pwent mwen pou kapab wè son san ki vrèman ti ok son san ki koagile lè w al sou amazon ou kapab achte san jan w vle ou ka achte likid ou ka achte yon san k pwès ou kapab achte yon san ki koagile. Tout an wap enjoy ti videyo a sonje like. Pataje avèk yon fanmi yon zanmi se te lanmou Dorothy bye.